Bonjou bonswa tout abone nou yo pou mwen yo Koman nou ye? Jodi a nou pote yon lòt videyo pou ou kote nou pral fè yon ti pale nou de aktris Djiyou ansanm avèk Kalezo M wè anpil nan nou ap mande kisa ki pase antre yo ant Djiyou avèk Kalezo paske nou gen yon bon tan depi nou pa tande yo Jodi a la n pote enfòmasyon sou sou sa Gade videyo a jiska la fen pou w kapab gen plis detay sou sa epi pa bliye Bay video a yon like si w renmen l, kòmante epi pataje l avèk zanmi w fanmi w. Janm sot di nou li nan kòmansman video a, m wè anpil nan nou toujou ap kòmante nap di kisa ki pase ant Djiro avèk K-lezo paske nou gen yon bon tan depi nou pa wè yo ansanm ankò. Ebyen jodi a la nou pote yon repons pou ou konsènan kesyon sa yo ke nou toujou ap poze konsènan Djiyou ansanm avèk Kalezo. Nou toujou ap di ke Djiyou ansanm avèk Kalezo yo menm yo renmen. M pa ka di si se vre, ni si se pa vre. Men sèl sa m konnen Djiyou ansanm avèk Kalezo se 2 moun ki pwòch anpil e avèk anpil chans sa ka rive ke yo renmen tout bon vre. Men m pa ka konfime si se vre, ni si se pa vre. Ann al swiv avè m yon videyo kote Djiyou ansanm avèk Kalezo te konn ap pran plezi yo epòk yo te pwòch. Apre sa m ap tounen ankò pou m pataje ansanm avè nou yon videyo m panse k ka fè anpil nan nou tris men fò m pataje l avè nou olye ke nou ret chita ap poze tèt nou kesyon konsènan 2 moun sa yo prefere mwen pote yon repons dirèk pou nou tout ann swiv avè m videyo Djiyou ansanm avèk Kalezo epòk yo te pwòch yo apre sa n ap tounen pou lòt videyo a.

Jan n sot wè l la, la se Djiyou ansanm avèk Kalezo ki t ap pran plezi yo ansanm nan epòk ke yo te pwòch lan. M pa ka konfime si se vre yo te renmen oubyen yo pa t renmen men daprè videyo sa ke m pral pataje avè nou la, mwen plis kwè a 70 pousan ke 2 moun sa yo yo menm yo te renmen e ta sanble se Kalezo li menm ki

Se mwen pou ta di nou kisa m santi. Zantray mwen ap rache. M santi m pa ka respire. Tout sa m ap fè se li mwen devan zye m. M santi m raze. M ap domi se li mwen. M ap manje tout sa m ap fè se li mwen. Men poukisa w fè m sa cheri? Ou bliye kondisyon n te genyen an? Sa k pase yo se pa m ki te vle. Cheri, ou panse w ap eseye konprann mwen? Tanpri bebi tounen vin jwenn mwen. Mwen vle w nan vim ankò. Mwen vle w nan. Bon, jan n sot wè l la la, se Djirou li menm ki t ap kriye, e ta sanble tout mesaj sa yo ke l ap fè pase pandan l ap kriye a, se egzakteman avèk Kalezo ke li adrese yo. E jan m di nou a, m pa kapab konfime si se vre ke yo te renmen e se kite Kalezo kite avè l, oubyen si se yon lòt bagay k ap pase antre yo, men sèl sa m konnen, 2 moun sa yo, yo te pwòch anpil. Gen yon rumeur kap kouri ki ta vle fè konnen ke Kalezo li menm li kite avèk Djiyou pou moun sa ke nap gade la. Gen yon rumeur kap kouri ki ta vle fè konnen ke Kalezo li menm li kite avèk. Si se ta vre ke Kalezo avèk Djiyou yo menm yo te renmen e se kite Kalezo ta kite Djiyou mwen pa kapab di Kalezo poul tounen avèl paske mpa konnen kisa ki koz yo kite men daprè sam wè la Djiyou tris anpil. Kite yon kòmantè pou nou kapab di m kisa nou panse. Èske Kalezo li menm te renmen ak Djiro vrèman oubyen se te jis yon relasyon amikal oubyen Kalezo te renmen ak Djiyou e se paske li kite Djiyou ki fè Djiyou tris nan moman sa yo la. Pa bliye bay video a yon like si w te renmen l, patajel avèk zanmi w fanmi w pou yo kapab jwenn enfòmasyon an e m tap renmen si nou tout te kapab kite avi nou Konsènan videyo sa a pou n di kisa nou panse èske se yon relasyon amikal ki te genyen antre yo ou byen Djiyou se te mennaj Kalizo tout bon vre. Tchaw nap tande vwa mwen kò nan yon lòt videyo sou menm chanèl lan.